Chak zanmi kap tande etid la République d'Haïti nou salye nou dan le non de Jezi Ke Bondye kontinye beni nou an abondans zanmi Brezil mwen yo zanmi Chili m yo ke Bondye beni nou ke Bondye akonpanye nou nan wout la. Nou salye chak pastè, chak apotre, chak evanjelis, chak doktè, chak pwofèt, nou salye nou nan lè sa dan le non de Jezi. Se la Bib ki bay don yo, nou pa ka inyore yo, dapre Efesyen chapitre 1. An nou fè priyè sa avèm. Chapit 4 vèsè 11 Se la bib ki bèy yo nou paka inyore yo non Epi e sak fè mwen salye nou Mwen di Bondye mèsi pou nou kap fè travay li tout bon nan tan Nan lè sa nou vle pataje ansanm avèw

pandan premye syèk. Nou di ke Satan te itilize pèsekisyon ak fo doktrin kòm de prensipal zam pou wè si l ta kraze legliz la. Tanzantan, Satan te itilize plizyè fo doktè. nan legliz pou wè si l ta detounen kretyen yo de laverite. Men kèk fo doktrin legliz la te gen pou konbat pandan premye syèk la. Premye fo doktrin se te jideyokrisyanism. Jideyokrisyanism se Juif ki te devni kretyen ki te obsève yon pati nan Lalwa Moyiz la. ak koutim Juif yo. Yo te vle pou payen ki devni kretyen yo suiv jan de politik sa yo, tankou sikonsizyon. Men, nan yon reyinyon apot yo te òganize nan vil Jerizalèm sou kesyon sa a, yo te kondane jideyokrisyanism. Gade travay Apot chapit 15 jan. Apot Pòl te konbat patizan jideyokrisyanism ki te vle twouble sitou legliz yo ki te nan Galasi ak nan vil Korent. Sa se premye, premye, Erezi, premye doktrin ki te vle kraze legliz la pandan premye syèk. Dezyèm gran doktrin ki te vle kraze legliz la pandan premye syèk, se te Nikolayit. Nikolayit yo. Se te yon gwoup moun ki te lage kò yo nan idolatri ak zak malonèt. Yo te plis egzèse aktivite yo nan zòn Lazi Minè. Apot Jan te konbat fo doktrin sa a. Lè w gade nan Revelasyon chapit 2, vèsè 15, w ap wè ki deklarasyon ki te fèt konsènan de sa. Nou di ke Sa se dezyèm gran doktrin ki te vle kraze, ki te vle kraze legliz la pandan premye syèk. Twazyèm doktrin ki te vle kraze legliz la pandan premye syèk se te erezi serent.

Tande byen, malgre Legliz t ap fè fas ak pèsekisyon e fo doktrin, nan fen peryòd apostolik la, anviwon senkant mil moun te gentan devni kretyen. Nou di ke malgre Legliz t ap fè fas ak pèsekisyon, e fo doktrin. Nan fen peryòd apostolik la, anviwon senkant mil moun te gentan devni kretyen. Enben, se sa ki fè, menmsi pèsekisyon, menmsi kalamite, menmsi difikilte, menmsi tout bagay, annou rete vijilan, annou sèvi Bondye fidèl, An nou ret, an nou pa twouble, an nou pa kite erezi ki se fo doktrin yo toumante nou. An nou pa kite fo doktrin yo toumante nou e antre nan lavi nou. Gen anpil moun jiska mentenan ki gen yon pakèt, yon pakèt bagay, yon pakèt lwa, yon pakèt fo doktrin y ap anseye, yon pakèt bagay y ap anseye ki ka koz moun pèdi. Enbi se sa ki fè ou dwe veye sou jan ke w ap fè fòmasyon, sou jan ke w ap preche, dekwa pou pa fè moun tonbe nan peche. Enben, jan nou di l la a, twa gran doktrin sa yo, nan premye syèk la, yo te bay anpil pwoblèm. Nou di konsa ke se jideyokrisyanism, epi nikolayit, epi erezi serent lan. Enbi se sa ki fè, mè frè ze sè nan le seyè, se pa jounen jodi a non fo doktrin ap antre. Fo doktrin nan depi lontan, li blayi sou tèren an. E ou plis wè moun ankadre fo yo pase bon yo. Enbi se sa ki fè, an nou trè vijilan ak sa nap tande, ak sa nap wè, ak sa nap gade, e ak sa nap aplike tou.

Kap mache avèl pou lavil pi ba. Depi menm lè atè a rankontre. Gen yon pawòl ki te di mwen. Poko gen moun pou Etènèl nòtre Dye, Alfa e Lomega, Lekòmansman e Lafen, Legran Achitèk de linivè, nan lè sa a nou di w mèsi pou levanjil, mèsi pou gras ou, mèsi pou fidelite w.

sou nimewo sila a, se toujou plis 509, 33 30 36 79, e se toujou zanmi ou frè Claude Elva, se avèk yon plezi wi, lè nou jwenn opòtinite sila a pou nou kapab pataje istwa legliz ansanm avèk ou. Menm jan chak peyi gen istwa pa yo, menm jan chak moun gen istwa lavi yo, enben se konsa legliz Kris la, mè frè e sè, li gen istwa pa l tou.